Ribrik sa a, li pral evoke de fè e nou pral pran de egzanp tanjib ki pou montre w ke konsomasyon se eleman kle ki pèmèt ke nou pa kapab epanye, ki ba nou anpil difikilte pou n epanye. Donk se nan mode de consommation nou, jan ke n ap konsome, e n ap konsome an nouriti, n ap konsome an vwayaj, n ap konsome an transpò, n ap konsome an vètman, an abi, n ap konsome an lokasyon, donk an tou. Donk nou jwenn dè difikilte ke nou pral evoke toutalè. Donk, tit ribrik lan jodi an, nou konnen deja nou nan ribrik viktwa ekonomik, men sou tit lan dabò se konsome kòm en restavèk. Pou ki sa nou di l? Alò, dabò nou pral defini pou nou di w egzakteman ki sa ki konsomasyon an. Kòman nou konprann mo konsomasyon an. Konsomasyon an se jwisans de yon byen ou yon sèvis. Donk, itilizasyon de yon byen ou yon sèvis ke nou pase l a lenfinitif. Donk, nou itilize byen sa nan dènye nivo l, nan dènye rigè l. Donk, se sa nou rele konsomasyon. Nou te kapab di genyen 2 tip de konsomasyon, gen konsomasyon endividyèl e konsomasyon kolektiv, tou kòm e selon lè ajan ekonomik e nou konn abitye di tou genyen nou konn abitye di genyen menaj endividyèl e menaj kolektif. Donk nou kapab pran konsomasyon yon grenn moun kap viv pou kont li, kap viv sèl, lè sa nou rele konsomasyon endividyèl, ou yon fami, 2, 3, 4, 5, 6, 10 pèsòn. Donk se la nou pral aplike de eleman ki pral montre w ke kòb ou a pa ka rete nan men w, ou pa ka gen kòb nan men w pou regle de eleman enpòtan a laveni pou konstwi avni w. pou grandi sur le plan ekonomik, pou fè siksè. Donk, majorite fwa, se modèl konsomasyon nou yo ki alankont. Se modèl konsomasyon nou yo ki trè movèz. Se jan nou pran de sa nou bezwen yo. Pafwa, Nou konfonn bezwen avèk dezi. Yon bezwen s on eta de mank ke l ye. Yon bezwen s on nesesite. Donk, yon bezwen s on obligasyon. Donk, s on bagay ke ou dwe a tou pri itilize. Ou dwe jwenn li. Sa s on bezwen. E pafwa. Nou pran des désirs comme des besoins, se sa a yo pafwa ki konn mete nou an difikilte pou nou pa konprann. Paske, ki sa ki yon desir? Yon desir, se pa yon bagay ki nesesè. Se yon bagay ou ka genyen, men li kapab tann. Ou dwe Gen dezi, oken pwoblèm. M pa gen oken pwoblèm ansanm avèk yon moun ki dezire tout sa l bezwen. Men konprann ke ou ka viv san dezi lan. E dezi lan ka tann osi. Se vre ke mwen bezwen gon machin pou m sòti. Men li pa fòseman ke mwen bezwen gon Hummer, mwen bezwen genyen yon Range Rover. La m rantre nan kad dezi. Men poutan, m bezwen gon mwayen de deplasman. Donk, se la a. Men lè m rete ke mwen fè mansyon egzatteman de mark, de koulè, de stil, de ane mache resan, machin resan, Fason ke m bezwen machin nan, la mwen rantre nan yon dezi, m rantre nan yon sipèfli. Se la, se sa yo pou nou evite. Pafwa nou twò konsantre nou, konsantre bezwen nou yo sou dè dezi. An nou evite sa yo pou nou kapab toujou rete kòb nan men nou, lajan nan men nou pou nou regle bagay ki plis enpòtan. Menan, an nou rantre pi fon nan sijè a. Lòske nou di w konsome tankou yon restavèk, ki sa nou vle di? Anpil fwa, restavèk yo se de moun dan le tan ki te sibi de malveyans nan men yon pwòch paran, yon fanmi, yon zanmi kèlkonk ki te panse petèt se maltrete yo t ap maltrete yo men poutan yo t ap ba yo yon edikasyon ke yo pa t konprann. Paske, ou wè yon restavèk, ou aprann li jere tan l san ou pa rann kont. M pral eksplike ou kòman ou aprann li jere tan l. Ou sòti, ou kite restavèk la nan kay la, ou di l ke pou l mete pwa nan dife, pou l pran swen bebe, pou l lave kouchèt bebe, pou l bale kay la pou l pase twal mouye. Epi w ap vini a midi, lè w vini pou jwenn tout bagay sa yo fèt. Ou konprann ke timoun sa pral gen posiblite, li pral gen tan pou l nan teke mab, jwe oslen ansanm avèk zanmi, banbile avèk tout vwazinaj la? Non. Li pa gen tan. L ap leve yon timoun responsab paske. Ou aprann ni pran de responsablite, ou aprann ni egzekite de tach alamezon. Men pitit pa w la, ou kite l nan vwazinaj la banbile, jwe, kouri, donk nan tout vwazinaj la, pati, ou pa menm konn kote l ye. Vwala, ou aprann restavèk la jere tan l. Ou aprann restavèk la jere materyèl. Kòman w aprann li jere materyèl? Lè w ba l lave veso pou ou, restavèk sa a kraze yon asyèt fayans, rès mòso a fin kraze nan tèt li. Li kole moso yon stainless ke w genyen, yon bòl, rès la fin kraze nan tèt li. Li kase yon bale, yon mòp, rès la fin kase nan tèt li. Donk ou konprann ke lè w fin fè sa yon fwa, li pral pran le swen, le tan, maksimòm efò posib pou asyèt fayans pa kraze nan men l ankò, pou mòp pa kase nan men l ankò. Lè w pral lave yon moso rad pou bebe, ou fè l lave l 3 a 4 fwa. de manyè aske w ap aprann li byen fè lè choz vwala paske ou vle fè l malveyan an menm se pa paske w vle l konnen l byen non men se paske w vle fè l malveyan an menm men poutan se aprann w ap aprann li byen fè lè choz vwala ke w ap aprann timoun sa jesyon de materyèl. e lèl leve lèl grandi m baw garanti li pap jwe avèk sal genyen tèlman lap pran swen yo lap antreteni yo restavèk sa lè ou voyel lekòl ou aprann li jere sak rele resous finansyè lan san ou pa rann kont paske pitit paw la ou bal 20 30 40 dola pou l al lekòl. Li se manman baz, achte pate pou tout timoun. Li tou leve, li gate paske l konnen ke li dwe tout timoun tout bagay. Li dwe tout moun ozalantou l tout bagay. Donk, sa konn vin rive pafwa yo grandi, donk, ou wè tout, y ap travay, ou wè tout kòb y ap travay fè pase nan banbòch avèk zanmi, nan bay zanmi bwè byè, bay zanmi e pran plezi piscine avèk zanmi paske ou leve yo grandi yo konsa ou wè restavèk la k rete ansanm avèw la mon frè ou bal 25 goud poul al lekòl andan 25 goud sa poul peye 2 dola transpò donk m pa son ipotèz kem pran m pa bezwen konnen ou pral di machin tanpri sa pa gade m pran yon ipotèz. 2 dola transpò l ret 3 dola nan men l 3 dola k nan men l lan ladan l pou l achte kilòt ladan l pou l achte chosèt pou l achte ne pou l met nan tèt li pou l achte barèt e fòk li sanble vwala e fò l manje li pa gen gran panpan pou l fè ansanm avèk zanmi li pa abitye ansanm avèk gran panpan zanmi non li pa abitye ansanm avèk sa donk li tou leve li konnen enpòtans lajan paske. Lajan te vrèman rare pou li. Se la a li grandi avèk yon jesyon dè resouzimèn paske li konnen se li k pou achte tout sa l bezwen. Paske yo pap achte l ba li, si l bezwen bèl, si l bezwen fre, si l bezwen pou moun pap fawouche l, se li k pou pwokire yo. Autre chose, restavèk sa a, lè w voye l achte avèk yon 50 dola, yon 100 goud, li pèdil ou dil tout otanl pa pote kòb sa ba ou oubyen sow te voyel achte a li pap antre nan kay la vwala li menm ki prete w flach telefòn epi kap mache kap pakouri konbyen kilomèt poul al chèche yon 100 goud li itilize pasyans paske nan fènwa 8 è di swa. 9 heures du soir donc ou egzijel al chèche yon 100 goud vwala pitit paw la ou tap dil ce n'est rien se manman w ki fè kòb men sa itilizel pasyans pwochèn fwa w voyel kòb pap pèdi nan menl fasil paske w moutrel kòb la gen enpòtans e li itilize pasyans nan yon fènwa pou lap chèche yon 100 goud jiskaskel jwenn li donk lap gen pasyans. pou tout sa ke l ap egzekite. Se sa k fè, de no jou, nou wè ke mond lan an jeneral, pou ne pa dir Ayiti, se prèske restavèk, sa yo rele rete avèk la, k ap dirije mond lan. E m ba w garanti, prèske tout sa k ap fèt nan mond lan, se moun ki te nan dè sitiyasyon difisil, se moun ki pa t ka manje lakay yo, Se moun ki te bezwen jwi de materyèl, de zouti, de eleman ki pa t gen posiblite pou te jwi yo e jodi an k ap dirije mond lan. Se yo menm, moun ki te nan difikilte pou al lekòl, pou al nan inivèsite. Se moun ki te nan difikilte pou peye kòb transpò pou al nan inivèsite, pou al lekòl. Se moun sa yo jodi an. ki direktè, ki senatè, ki depite, ki okipe tout pòs enpòtan ki genyen nan sosyete a e menm ayè dan dotre peyi. Donk, li enpòtan mon frè, li enpòtan ma sè pou pitit ou an, pou konnen kòman w ap leve timoun yo. Pafwa, nou leve timoun yo twò fasil, twò izi. Mond lan pa mande ke pou nou pou nou ap pou nap jwe ak timoun yo konsa jan timoun yo alèz avèk lajan jan yap fonksyone avèk lajan waw m santi son mank a ganye pou lavni li se sur wi sa map di an son pari deja pèdi davans pou lavni pou ki rezon m di sa nou gon bann timoun sèjousi. ki konprann ke lajan son fèy papye ke l ye. Depi l tonbe nan men yo fòk yo chèche yon mwayen pou yo boule l paske se espri de konsomasyon eksesiv lan ki rantre nan yo. Pafwa m konn ap kesyone tèt mwen, èske se paske dan le tan paran yo, tout sa ke yo te konn bezwen, donk yo te konn jwenn li nan jaden yo, yo te konn jwenn poul la, bèt la lakay yo, yo te konn ap itilize ki fè yo itilize konsomasyon an nouriti jan y ap fè l la. Anpil fwa nou pa wè prèske tab lakay nou pa janm pa gen manje le maten pou nou jete, èske se meyè metòd pou nou itilize? Rezon, paske nou toujou ap kite yon de bòl manje pou si gon fanmi, gon moun ki vini. Pou nou pa wont, pou l ka jwenn yon bagay pou l manje. Eske se yon meyè metòd ke l ye? Eske de bòl sa yo w ap jete a, eske l pa gon kou? Eske, eske l pa, eske l pap diminye lajan ki nan men w ki ta dwe regle lòt bagay ki enpòtan? Donk, nou toujou konprann lè n al achte yon kote epi n ap kite yon monnen dola, yon di goud, donk nou toujou konprann se nè ryen, se pa anyen. Lè nou rive yon kote, donk tandans lan, depi se nou k gen kòb nan men nou, se nou k pou depanse. Paske nou se yon gran depansè. Èske se meyè metòd ke l ye pou nou? Sa n ap konsome mezanmi? Annou konsome sa ki bon! pou kò nou, pou nanm nou, e pou nou konsome l de manyè rasyonèl. Olye ke n ap fè konsomasyon eksesif sa yo, konsomasyon a nul autre pareil, donk depi kòb la tonbe nan men nou, tonbe nan pòch nou, fòk nou konsome. Non. An nou veye sa yo. Yo gen yon enpòtans kapital k ap redui, k ap ralanti sitiyasyon ekonomik nou san nou pa rann kont. An nou gade par tous les moyens kòman na juste nan depans nou yo, na rasyonèl, an nou depanse lè pou n depanse, jan pou n depanse, paske depans lan se li menm ki anpeche w epanye e ki anpeche w sanble kòb pou envesti e ki anpeche w avanse. Nou ba w garanti, semèn pwochèn, n ap vini avèk kèlke pwen. pou nou montre w egzakteman rezon ki anpeche w fè pwofi, ki anpeche w epanye, ki anpeche w gen kòb nan men w pou w regle bagay ki plis enpòtan. Nou rete la. Donk, nou espere ke w ap savoure ribrik sa e w ap fè pwofi ansanm avè l. W ap pral fè kasur lan, w ap pral.